Sa kap fèt tout moun jodia m la pou m pale w de yon sit ki ap pèmèt ou kreye logo e kreye banyè pou chanèl youtube ou, kreye banyè pou facebook e tout lòt sit ou te kapab bezwen. Souvan nou tout bloke paske nou bezwen yon logo pou nou pou pou m te kab di pou Facebook nou, pou chanèl nou oubyen pe enpòt pou antrepriz nou, pe enpòt sa l te ka ye a men nou bloke paske nou pa genyen mwayen pou nou fè sa e donk an Ayiti nèg yo toujou ap mande byen chè pou yo fè yon logo pou ou donk souvan sa l pa nan avantaj nou ok e Jodi a m pral esplike w kòman ou kapab fè sa. Donk sit nou pral itilize an se Canva ki ap pèmèt nou pa egzanp fè de bagay tankou konsa. Pa egzanp la se e yo kab di logo YouTube ke m ap itilize pou dezyèm chanèl mwen an. Donk m pa fè yon bagay ki konplike, yon bagay ki trè senp. Epi sa a se banyè chanèl lan. Donk lè yon moun ale sou chanèl lan l ap wè banyè li afiche. Donk si m ale sou chanèl mwen an la, pa egzanp m ap eseye ale sou chanèl Chanel sa m di an. Map switche. M ale sou yon lòt kont. Ok, donk map ese map floute sa paske m pa vle nou wè tout chèn yo byen yo. Gen chèn ki rete prive. Ok. La, Si m fè m vini la a. M fè votre chaîne. Ok dabò nou wè logo m nan li afiche nou wè te kab di banyè chanèl mwen an. Donk nou wè s on bagay ki trè senp moun yo wè Haïti Tutoriel montaj e teknoloji donk li trè senp donk m pa fè yon bagay twò konplike m pa bezwen sipliye yon moun pou fè sa pou mwen. Donk m pral montre w kòman w kapab fè sa byen fasil e gade logo ke m fè a la li trè klè Haïti Tutoriel. Ok moun ou wè egzakteman sa ki ekri an. Donk nou pa bezwen al mande yon nèg tanpri souple fè yon logo pou mwen. Donk pou nou fè sa nou prale sou entènèt nap tape Canva. Ok nap ekri canva.com men mwen menm mwen gen yon ekstansyon ki dirèkteman enstale sou machin mwen ki se sa. Klike sou li oubyen mwen menm mte kapab klike sou sit lan egzakteman. La mwen menm mwen kreye yon yon yon kont deja wap bezwen kreye yon kont se gratuit konplètman gratuit la lèm vin la m wè piblikasyon enstagram m wè ilistrasyon de chèn youtube vinyèt youtube pa egzanp sa w gon minyati ke wap fè ou kapab jis vini la ou klike sou vinyèt youtube lap baw plizyè modèl minyati pa egzanp klike sou logo lap baw plizyè modèl logo tishèt kouvèti facebook ok nou wè afich, ok videyo, piblikasyon youtube, enfografi, donk gon pakèt bagay nou kapab fè avèk sa ok, ok pa egzanp flyer, pa egzanp nou klike sou flyer nou wala nou wala gon plizyè modèl flyer ok. Se tout modèl flyer lap ban nou ok. Dak sou ka sa ka rive ou bezwen fè yon flyer lè ou pa bezwen mande moun tanpri souple so vini la. Ou jis chèche yon flyer ou wè ki kapab nan stil ou so. Penpòt sa w ap fè an, pa egzanp ou chèche yon flyer ou vini la ou chwazi modèl ke w vle a, lè w jwenn modèl ke w vle a epi ou jis fè pa ou jis ale pa egzanp la ou kapab pase gade diferans sa gen yo pa egzanp la si m vini la m wè gen diferans sa gen pa egzanp swa fon mizik ou gen avèn la ou bèdè pran sa ou fon flyers avèl ok ok sa se diferans sa gen. Par egzanp, an nou tounen an nou fè akèy. Sa se pou flyers, n ap tounen pou n al gade sa k gen ankò. Par egzanp, nou wè ilistrasyon de chèn YouTube. Par egzanp, vinyèt YouTube. Donk, par egzanp, ban m esplike nou ki sa k vinyèt la. Par egzanp, si m fè akèy la. Par egzanp, imaj sa ou gade sou videyo a la. Lè ou klike sou videyo a, ou p ap wè imaj sa. Par egzanp, la. Ou pap wè imaj sa, men son imaj ki pèmèt atire w al gade videyo a ok. Ki pèmèt ou al gade videyo a, donk li enpòtan pou gen yon vinyèt. Donk lè w vin la sou Canva, ou wè sa ki ou gen vinyèt. Ou gen vinyèt YouTube, ou kapab klike sou li, lè w klike sou li, lap ba w diferan vinyèt YouTube. Ok, tout sa se modèl vinyèt YouTube. Ou kapab chwazi sa ou vle an, epi Ou eseye kreye yon navel ou chanje mwen te ka di chanje teks lan epi ou mete teks pa ou epi baton donk an al eseye pa egzanp ou wè e fè yon nouvo modèl li dizon ke m ta pati de zewo m bezwen yon logo m ap vini la nan logo logo li pral banm modèl plizyè modèl logo ki egziste deja. Ok, la mwen mwen plize bagay ki egzise, sa pral depan de sa m vle fè, gen plize model, pa egzamp si mwen bin la, li di m sa, m ka vese pase la, ok, mwen sa pa konvye pou mwen, sa pral depan de antrepise mwen gen an, ok, donk mwen gen la di sa pa bon mwen toujou, ok, sa pa enterese, m pase toujou, pa egzamp bin la. Pa egzanp, m byen renmen sa pa egzanp, swa fon bagay ki gen rapò avèk foutbòl, kòw ap fè sa, ok, gwoup de mizik, logo òdinatè, ok, sa se tout sa ke ou genyen, tout egzanp ki genyen ou kapab pran, so, sa pral depann de ou menm, ok, logo ansèyman, ok. gen pou tout kalite moun sa ke ou bezwen ok pa egzanp la nou wè ke logo spò ok gen plizyè modèl logo restoran ok logo kafe logo DJ pa egzanp admetan kem se yon pa egzanp li dim logo DJ admetan kem son DJ admetan kem son DJ m kapab pran sa ok M kapab pran sa pa egzanp, m vini la m mete non DJ mwen pa egzanp si m ap rele DJ sa DJ bay petèt DJ tenten pa egzanp yon non biza DJ tenten DJ tenten pa egzanp sa se DJ mobil Ok. Titi tenten. Ok. Mwen efase sa. E pi la m vin wè m gen plizyè e gen 3 ti triyang sa. Pa egzanp, gen 3 ti triyang sa m kapab chanje yo koulè. Pa egzanp sa se joun, m pa renmen joun nan pou mwen pou m pa fè egzakteman sa k genyen an. Pa egzanp m ap mete sa wouj. M ap mete sa ble. E m ap mete sa vèt. Ok. Son egzanp biza men, pa egzanp la, an kelke segond mwen gen tan gen yon logo ki fèt, ki fini. Ok. Pa egzanp menm si son chanèl YouTube mwen te genyen, logo m nan li gen tan fèt. Ok. li gentan fèt. Sa ka rive son moun ki te peye m pou fè yon logo pou li tou, m te jis vini la tou m jis chèche sa, ok, m jis chèche sa m fè yon logo, logo a gentan fèt. Logo a gentan fèt. Pa egzanp, la li te 3 koulè, m te kapab di menm koulè m chanje yo m mete yo chak yon koulè. Ok, la m gentan fini la, logo m nan gentan fini. Kounye a lè m fini logo m nan m ap vin la m ap fè telechaje. M fè telechaje, li telechaje sou laptop mwen an. E pi fini. Ok. Pa egzanp, si m ta pral desann toujou, m ta pral gen lòt logo ki, ki, ki, ki egziste toujou. Pa egzanp, m wè la gen logo Ame, Amèbleman. Gen logo pa egzanp Otomobil. Gen logo pa egzanp, ok, plizyè logo. Pa egzanp, Aksyon. Ok. Etc. Gen yon nom infini de logo kapab itilize. Ou mde kapab di pou mete antrepriz ou an valè. Sa pral depan de ou, de sa ou vle fè egzakteman. Konye an nou tounen nan akèy. Dizon ke son chanèl YouTube mwen gen pou m fè logo m nan la. Dizon ke m bezwen pa egzanp fè yon, yon mde kapab di ilistrasyon pou chèn mwen, pou chanèl YouTube mwen an. Ok. La ankò lèm vini la, m wè li banm plizyè chanèl YouTube. Li banm plizyè modèl. Ok? Pa egzanp si m ap fè chanèl YouTube mwen an, si son chanèl YouTube ki pale de mwen, pa egzanp gen nan deside deside fon fon fon bagay konsa ok. Men sa li pa gratui, li li peyan ok. Pa egzanp, admeton ke M tap fè chanèl youtube mwen pa egzanp m tap rele chanèl youtube mwen an pa egzanp Jeff Duvernand Jeff Peterson non m met yon lòt moun pa egzanp m tap rele chanèl mwen an Rosana sa plis sanble yon Rosana Jean Jean Pierre ok kèk choz kòm sa. Pa egzanp la m fini m fon ti rete si sa tou piti ok pa egzanp m rele Rosanna Jean Pierre Wiltock ok epi m ap avanse sa mete l o milye Ok, metan ke m tap kontinye, gwo bagay m pa fè la, metan ke m tap kontinye nan menm liy avèk e logo m sot fè ki se DJ Tenten, mete l DJ Tenten. DJ Tenten. Ok. Je tenten map metel pi pwòch. Ok DJ tenten de number one DJ. Ok, wala. Mwen te nan menm lojik ke m ta fè e m tap fè talè an kote ke sa map mete dije tenten an an blan eske lap kòrèk m vini la m chanje koulè tèks la m vini la m mete l an blan map monte sa pi wo Ok. Desen sa la. Epi pa egzanp la, imajin nou ke m tap mete foto atis la. Pa egzanp, m ap vin la nan foto. M gen foto ke m te enpote deja. M se gade si m jwenn yon foto ke m ap mete la dan. Ok. M pa jwenn foto. Bon, an metan ke, dizon ke se Wendy ki te DJ a. Ok. M pran foto sa m mete l la. Chanèl yo, e banyè YouTube mwen gentan fèt, m gentan gen yon bèl banyè YouTube. Sa pral depann de sa w aksepte, de pa sa w aksepte, sa pral depann de ki sa w vle pou chanèl ou an. Donk, an kèlke klik gratwitman, E depi lè map di m gentan kreye chanèl youtube pa egzanp si m vle chanje koulè kont ou sa la pa egzanp m vle chanje koulè kont ou an kap vini la pa egzanp m ka chanje koulè an m kapab mete l vèt ok m wè l fè plis sans avèk sa m te chwazi talè an ok la m kapab mete sa pa egzanp e wouj pou bay plis sans Metel vert. Mwen pa chanje e koulè sa tèks sa mwen metel an blan. Koulè m chanje rouj lan pou l ka parèt. Epi la mwen mete sa an mete sa an rouj. Donk se jis bi sa. Donk pou montre nou kisa nou kapab fè avèl egzakteman. Epi la mwen banyè m nan gentan fini. So. Si mwen wale nan aryè plan, mwen kap chan mwen chanje, non, kap chanje koulè, egzakteman, kap chanje koulè background nan, pou mete yon bagay ki vreman tape dan lèy, la m gentan fini, m gentan fè banyè YouTube mwen an, m fè, m te kab di logo, m te kab di DJ a, donk se si ke m pa gen yon pakèt bagay ke m pral fè. ok m gentan fini donk se e m te kab di se parèy pa egzanp lè m fini la m fè telechaje fè telechaje epi li gentan telechaje sou laptop mwen pa egzanp la mwen m fè yon bagay ki trè senp m pa bezwen al mande yon nèg pa egzanp e tanpri souple si w ka fè yon logo pou mwen ou ka fè yon banè pou mwen E m pa bezwen kite chanèl youtube mwen an san pran okenn prezantasyon lè moun vini yo pa wè anyen ki sou li wè sa m di w nan donk m fè sa trè senp epi m mete sou chanèl mwen an donk omwen lè moun nan vini l ap wè djidje tenten l ap wè foto m epi l ap wè pa egzanp m gen yon logo sa fè plis pwofesyonèl epi si nou vini nan akèy ankò Nou wè nou genyen, m te ka ap di anpil bagay ki fèt deja. Pa egzanp, sa se logo nou sot fè a la. Ok. Roxane Pierre, sa se premye lèt a m te genyen. Sa se logo DJ Tenten, egzat, eksetera. Donk, sa se bagay nou eseye fè. Donk, se osi senp ke sa. Pa egzanp, si n ap fè yon piblikasyon Instagram, nou bezwen foto nou an, pa egzanp. Li byen prezante, nou bezwen mete yon tèks sou li. Baton nou kapab bèdè vin la tou, m te ka ap di. Mete foto nou an. Epi fon piblikasyon ok. Fon bèl piblikasyon moun pa bezwen konnen egzakteman se se sou photoshop ou fèl ou fè sa an kèlke klik wè. Donk gen de piblikasyon Instagram wap gade wè ki parèt konsa sitou sou paj entènasyonal yo. Donk se osi senp ke sa ou pa bezwen pa egzanp pral peye pèsonn moun ok. Peye pèsonn moun pou fè sa pou ou fè sa anliy gratwit ok. Donk yon lè pa jwenn pa jwenn Instagram ou wè tankou piblikasyon ki gen foto pa egzanp ou wè kolaj foto donk eksetera donk gen anpil bagay ke w kapab fè sou Canva tout sa w konnen yon moun kapab fè nèt donk nèg ap di se se chemen moto donk ou menm sa pral depann ou pral vini chwazi de sa ke w vle pa egzanp nou wè la genyen t-shirt nou sot fè Kouvèti Instagram e nou te kab di ilistrasyon Facebook nou an, nou kapab vini la pa egzanp. Nou ka fè kouvèti sou Facebook, si nou ale sou li nap jwenn plizyè modèl, nou jis chwazi yon modèl, nou chwazi modèl nou vle a, epi nou modifye tèks lan baton. Ok, kouvèti sou Facebook mwen an pa egzanp lè m fin afiche la m wè m genyen plizyè tip de kouvèti sou Facebook ok. Pa egzanp, m ka vin la a. Sa pral depann de sa map fè kòm biznis. Ok. Vini la m chwazi. M chwazi yon tèm, m chwazi yon modèl epi m jis modifye tèks lan. Ok, pa egzanp map chwazi sa ki apwopriye avèm ok. Sa ki fè m plezi pa egzanp nou wè la gen tèm pa egzanp la se kouvèti Facebook bote, kouvèti Facebook anivèsè, kouvèti Facebook otòn, kouvèti Facebook makiyaj, donk lè w al nan makiyaj la wè gen plizyè bagay, donk kouvèti Facebook ete pa egzanp. Sou gon paj ki trete bagay pwogram ok sa se gentan fèt la ok osi senp ke sa ou vini la ou chanje tèks lan epi ou fè download baton ou gentan fini tout sa ou gentan fèt deja pa gen anyen ou pral ajoute ou konn sa map di la se osi senp ke sa donk sou sa map di tout moun babay nap kwaze pou yon lòt videyo mwen swete ke videyo sa te itil nou epi e nou te aprann anpil bagay de li kote ke kounye a nou konn kòman pou nou fè yon logo, yon dizay, si ke nou vle san ke nou pa bezwen peye, san ke nou pa gen okenn konesans photoshop e san ke ou pa bezwen peye yon moun pou sa, san ke ou pa bezwen kite chanèl YouTube ou an san ke li pa gen anyen, paj Facebook ou san ke li pa gen okenn kouvèti ladan. Donk jodi ou te aprann kòman ou kapab fè sa e gratis. E pi wap bezwen m te kab di yon lyen, wap bezwen kreye yon kont dizon sou e Canva ou kapab fè tou sa. Donk se konplètman grati mwen menm gen plis ke 2 zan ke map itilize l. Donk m pa peye anyen pou li. Donk epi tout piblikasyon ou wè ki ap fèt de kap di e pa egzanp si m vin nan touvo dizay donk sa tout se tout dizay ke m kreye deja pa egzanp e titoryèl Davinci Resolve yo ke wap gade souvan se isi a la m fè minyati yo donk m fè minyati an la san ke m pa depanse yon goud ok. Donk se konsa m kapab fè tou sa. Donk Sou sa map di tout moun babay nap kwaze pou yon lòt titoryèl babay tout moun.